Pèp ayisyen an map salye nou tout an jeneral kelke swa kote nap viv medya an ling tout foul popilasyon an kòmandan Guy Philippe m salye w komisè Jean Ernest Muscadin gwo kout chapo pou ou m salye nou tout an jeneral nou wè sa kap fèt la jounen jodi a ki kote nou konnen Ameriken voye yon misyon pou yo reyisi. Jamè. Yo pa janm reyisi nan sa yap fè. Tout sa yap fè se destabilize peyi. Pnh. Polis Nasyonal e FADH, Lame Dayiti. Men, pou ki sa k fè Ameriken pa pran nou kòm yon fòs? Yo pa gade nou pou anyen. Yo pale de fòs y ap voye an Ayiti. Yo voye Kenya, yo pran kèlke Salvadoryen, yo pran Panameyen, yo pran Jamayiken, yo pran lòt ankò. Ki sa nou vo? Nou pa vo anyen an Ayiti pou yo. Fòk nou pa aksepte yon seri de bagay. Pwoblèm peyi Dayiti se nou menm ki pou rezoud li. Tanke nou wè Ameriken, ap voye fòs an Ayiti, se destabilize y ap destabilize peyi a. Premyeman, Babekyou di yon bagay fòk nou kapab baze sou sa l di a. Men nèg, Babekyou pa al achte zam, li pa al achte katouch Ozetazini, li pa vwayaje. Kote yo jwenn yo? Faktori zam nan. fòk li kraze an Ayiti. Moun k ap bay zam sa yo, sistèm k ap bay zam yo, ameriken pa konnen yo? Tan kòm Babekyou di, dcpj konnen yo. Sa vle di se menm moun yo. Se menm moun yo k ap bay zam yo. Se pou yo y ap travay. Dcpj pa arete Nenel Cassy? Yo pa blanchi l? Nenel Cassy pa pran pil zam, pil inifòm, katouch poul voye nan nip pou yal touye komisè Muscadin eske nou wè ayiti gen jistis premye bagay pou ameriken ta fè se kraze sistèm sa gen an ayiti a nèg kap bay zam yo pou yo arete yo men ameriken paka di pou yo voye fòs tandiske sistèm nan la fòk sistèm sa ta kraze fòk ameriken ta fon sèl avèk ayis e. pèp ayisyen an, pou yo kraze sistèm nan, pou yo refè lajistis la, pou yo refòme jistis ayisyèn nan, paske jan li a l pa bon. Paske menm nèg, pou yo retire kèk grenn polis ki pa bon. Nèg nan CPT sa yo. pou yo retire yo paske nèg ki nan CPT yo se yo menm ankò kap travay pou sistèm nan nèg nan CPT yo se yo menm kap kraze peyi a nèg nan CPT yo kisa nou wè yo fè anyen yo pa janm fè anyen teritwa pèdi yo pran pòz kounye a la yo rekipere teritwa manti se nèg viv ansanm yo ki fon retrè yo wè twòp. pou pèp la, yo fè retrè. Men nou menm pèp ayisyen an, fòk nou kapab konsyan tou. Ameriken pap vin fè anyen pou nou. Ameriken ki di y ap voye fòs e mèsenè sa yo, Alix Didier Fils-Aimé siyen kontra avè yo pou dizan an. Swa dizan oubyen ventan. Kisa n ap fè avè yo? Pèp ayisyen an rele chat bari dèyè mèsenè yo. Paske mèsenè pa pa dwe rantre an Ayiti. Lè fini nou pa vle fòs ameriken ap voye an Ayiti a. Paske ameriken se destabilize yap destabilize peyi dayiti. Ameriken pa bay de twa ti grenn lame nou genyen an Ayiti a yo pa ba yo valè. Li bay fòs etranje a valè ke fòs lame Dayiti a. Poukisa k fè ameriken pa di y ap refòme lame a pou nou? Y ap refòme polis nasyonal la pou nou? Y ap voye fòs? Paske ayisyen konnen pwòp tèren yo. Yo ka rezoud pwoblèm yo pou kont yo. Ameriken konn sa y ap fè a. Se pou yo ka destabilize peyi Dayiti. Ameriken pap janm dakò pou peyi a gon chanjman. Premye bagay pou ameriken ta fè, arete tout nèg li sa yo. Tout nèg li sa yo kap voye zam nan. Oligak sa yo, milat sa yo kap bay zam nan. Mele avèk politisyen ayisyen sa yo. Kraze CPT sa. Se sa nou mande w ameriken. CPT sa fò w kraze l. Fò w kraze CPT a nou pa vle l. Fòk mèsenè yo antre lakay yo, nou pa vle mèsenè. Fòk Kenya yo antre lakay yo, nou pa vle Kenya. Nou pa vle okin fòs nou vle pou refòme lame dayiti. Rekonstwi lajistis la pou nou. Wap wè si pap gon chanjman. nan peyi dayiti se menm ameriken kraze peyi dayiti ou bezwen kanada ou bezwen panama se menm nou menm nan kraze dayiti peyi dayiti lese pèp la chwazi moun yo vle a nou vle kòmandan guy philippe pou dirije peyi a nou vle komisè miskaden nou vle madam djipi nou vle likmann delil nou vle lòt ankò michel soucar. E moun sa yo nou vle, nou pa vle oligak sa yo. Pèp ayisyen fòk nou leve kanpe, nou pa vle fòs la. Fòs la pap bon pou nou. Tout kote ameriken voye fòs, yo pa janm fè anyen. Se destabilize yap vin destabilize. Se resous yap vin vòlè. Malgre sa m te di nou an kenbe l. Nou menm nou son bann baba. Nou pa gen tèt.